Ya, nou konnen.
Nou konnen deja, bagay sa fèt deja. Manzè fèm benyen m avèk farin. So, fwa sa farin nan pa vin nan menm sak. Se pral breze la. Kon ya guys kon ya la si moun nan pa vle reponn de mo yo ba li an ya li pa vle chwazi kon ya la oblije bwe yon ze nap pati paske m pa vle fè video an tro long o konse nan mwen konse mwen konse mwen konse ok
entre 2 pa vre ti moun e byen bon m an pati. E dim kisa w tap chwazi? Premye kesyon an, ya. Dim, dim non premye fi ou te premye fè sèks lan oubyen afiche yon foto l. Aah bon. Map bay premye fi ke m te premye fè sèks lan. Site non. Yo rele Stephanie. Ou manti wi. Stephanie, si w ap viv toujou, kòmante anba anba videyo a. Lap viv, lap viv, lap viv, lap viv aktyèlman. Ki kote?
Li Canada kounye a. Li Canada.
Oui. Ok. Kesyon w kounye a. Ok, ok, ok. So, nou konnen, manzè, manzè pran m, li fè m manje farin deja. So, jodi an la m vini yon fason, mwen menm se ze kri an m bezwen fè l bwè. Premye kesyon m genyen pou ou, ou gen sèlman 500 dola. Epi manman w lopital, nèg ki nan vi w la, mennaj ou pa konnen madanm, mari, je ne sais pas, excusez moi, mari w, ou genyen sèlman 500 dola. Men ou genyen manman w ki lopital, ou genyen nèg ou ki lopital. Epi yo fè konprann ke. Manman w bezwen se kòm si yon montan de 500 dola pou ke li siviv e mari w bezwen yon montan de 500 dola pou li siviv. Antre 2 a kiyès ki t ap bay lavi? Mother pou lavi. Mom. Yeah, manman m.
Ok.
Dakò.
Good.
Ok.
Dezyèm kestyon an. Eske.

Kòm se yon pou yon jou apre sa ma kouri bose rapid rapid rapid pou tout bagay ale ou konprann? Ok Kote telefòn lan? Telefòn lan la? Hum Ok So Le pè ou di mwens tout fanatik ki ta vizyonè yo ta renmen wè foto mari ou, nèg ki nan vi ou kounye a. Rapid vit! Rapid vit! Moutre moun yo!

Ok. Montrem foto. Non, se entre deux a vre. Montrem foto fi ke ou nan relasyon sèks ansanm avèl pou le moman. Ou byen.

Anben ok.
Avan se paske kesyon sa m pa p reponn li paske m selibatè. Wi ok.
Ok.
Guys.
Afiche manman pitit ou a ou foto l devan kamera oubyen w lije papye m si w pa vle afiche l. Why? Non, kounya manman pitit mwen m pa avè l kòman m pral fè gen foto l? An! Sou Facebook make non m sou Facebook mwen sou Facebook m ta ale. Lepèp, lepèp.
Non. M gwo moun.

Asneli ou pral chwazi swa ou bo mwen sou tèt bouch ou li baz son challenge li ye son challenge li ye son challenge li ye swa ou bo mwen sou tèt bouch ou byen Ou montre moun yo kulot ou mete sou ou a la. Gen neg la ki ta renmen we ki koulè kulot ou mete. La tankou lap prent la. Ou wap moute kulot la ou pa konn koman wap fèl. Anben pou moute konsa pa moutre. Ou wap kanpe pou moutre menm jan m ta moutre. Boksè a la. Wi.
Tet chaje. E m pa santi m ka breze la. An e m pat ok. Men kote m pran nan. Timoun ou pa presize ki kote pou m bo la.

Ooh! Ti kras wap bwè? Wi yon ti kras. Oh le pè.
Yon ti kras a pou veso pete pou m epi pou yon ki a m pran 2 ki epi plon. Ooh! Sa w te bezwen m fè pou w la ankò? Bon la. Ooh! Epi prepare m pa prepare pou mason wi epi t wè wè map bwè yon ti ka wap bwè yon ti tat tou paske ou plede. E non. Non, ou sipoze bay foto manman pitit. tou a. Men non non men pa li pa la li pa genyen. Ya gaz rete branche gaz pou ti tèt feyton an pou moun kap ekrim kote rès lan li la li la lap vini. Fòy nan figil poum te pete ze a men malerezman se te bwè nou te gen kondisyon bwè. Waww.

Kanpe la, kanpe la, kanpe la. Moun yo vomi, moun yo vomi le pèp, moun yo vomi. Donk, sa k te pase? Moun yo ranvèse, moun yo ranvèse sak te pase, men kòman kòman moun yo konn di ankò farin nan pa vin nan menm sak. Fèmen video a! Ah farin nan pa vin nan menm sak. E mwen te kontan, mwen te kontan avèk nou. E atis la, atis la al vomi. Sorry, sorry guys, sorry but m panse ke e m pa konnen si l ap vin fè konklizyon avèk nou. Odely, w ap vin konkli avèk pèp la? Vin konkli, vin konkli. Donk, se te konsa. Se te konsa. Se te konsa. La manje. Yon ti gato m te gen la. Hum, m ki ton bay. Ou pa, oh, wap fè spò, wè, e, e, bon bay, nou e bay fòs, oh, oh.
Rete branche guys Si w te renmen video sa Pataje l Banm yon like Kòmante si Myson se pa yon koken li ye paske l pa vle bwè ze a Moun yo konnen mwen se moun serye w Pa bliye ke staff Visionnaire renmen nou anpil.